Demand dantrèd jidisyè pwodwit pa lè zotorite jidisyè amerikèn le 22 avril 2022. Donk Yonyon ki te nan Penitansye Nasyonal, eske se pa se Yonyon ki genyen Baz 400 Mawozo, mkwè se te se te responsab, se fondatè. E anpil moun di ke tout sa kap fèt yo se li menm ki ap ki ap gide baz 400 mawozo. Donk ameriken vin vin chèche misye pwobableman pou l al kolabore wè pou pou ta ede yo konprann kijan baz lan fonksyone. E an menm tan, bon, kòm nou pa fè zam Ayiti, se petèt lakay yo l achte zam yo. Petèt ke pou l al di yo kòman l kòman l fè pou zam sa yo rantre nan peyi an. Bon, antouka, kesyon ensekirite, kesyon gang, kesyon bandi, e depi l melanje avèk Lèzetazini, bon, ou mèt kraze yo kòm pwason nan bouyon paske peyi Dayiti nou gen yon jan nou wè fòm moun sa yo. nan jan yo yo gade n nan jan yo trete n nan vale nou mèt kontinye nou pap ko pèsiste sou sou jwèt kap jwe ant lèzetazini e yon yon donk se 31 21 menm yo menm bon ann kontinye wè donk mwen menm kontrèman tankou m tap di a de moun ki panse ke ekoute. Se t yn apwòch pwofàn e nan yon sans ke petèt pou anpil moun yo panse ke se yon pwoblèm de mwayen. Ekoute, mwen menm, mwen panse ke se pa yon apwòch pwofàn. Paske pou mwen menm, kesyon volonte a li poze. Kesyon volonte a pou mwen menm li poze. E mwen kwè si te gen yon volonte, si kesyon sekirite nan peyi a se te yon objè de preyokipasyon, si l pa t fè afè yon ansanm de moun, sa vle di jan peyi a ap fonksyone la, si l pa t fè afè, si l pa t o benefis yon ti gwoup moun nan peyi a, sètènman mwen pa di ke peyi Dayiti se yon peyi ki t ap genyen. Ki ta se ta peyi ki plis sekirize omonn. E men sètènman sitiyasyon sa kote ke donk peyi a li menm li totalman bloke e donk plizyè antouka e tèritwa moun pa gen aksè a yo menm plizyè depateman. E jodia se ou pral wè donk pou le gran nò a yon sèten moman se te toujou le ka donk se te dè brav ki pase e kwadèboukè ou byen ki pase pa wout nèf swa ki ale e nan nò ou artibonit ou nan lòt depateman donk men jodia ou vin rive nan yon sitiyasyon kote ke E ekoute, anpil moun antouka, mouvman ale vini ki pral fèt antre kapital la oubyen lwès e gran nò a sètènman li pral konsiderableman diminye piske li klè si leta, si otorite yo pa jwenn yon fòmil pou ke sa k ap Rive la li rive. Teritwa sa yo ki e antren dokipe pa dotre gang. E trè, ta kap di trè mechan silvouplè. Wè, de gang san pitye sètènman. Ebyen, pral gen vrèman de difikilte pou ke moun sikile nan peyi a. Bon, m pa konnen si pral gon wout anlè paske mwen m poko m poko wè espas e pou moun nan sid nan sidès nan nan grandans yo gon fòmil yo ka pase pa sen jid moun ki pral nan nip lakay rizi monjan yo ka fòse pase pa sen jid menm si sa ka rive yo woule nan falèz ak machin nan. Tout est possible puisque route la se pa yon route yo yo te konstwi donk pou genyen de frekantasyon m ta kab di an pèmanans konsa. Se pa yon route yo te konstwi konsa. Se pa yon route yo te konstwi pou gen donk ansanm de trajè, vwayaj sa yo k ap fèt sou li. Donk mwen mwen m kwè ke jodi a pou mwen menm gon absans de volonte. Gon absans de volonte. Si te gon volonte pou te panche sou sa, yo t ap fè kesyon sekirite a se yon priyorite pou yo, yo t ap al chèche lajan. Sa m kwè l. Gen moun efektivman ki di polis la pa gen mwayen. Wi m panse sa, men m anvi di ke se yon apwòch senplis. Piske nan tout peyi o mond, nan tout peyi sou latè, m pa kwè. Lajan te rete konsa. Peyi a pa gon kote e gon gon pye bwa kap fè lajan yo di pye bwa sa son pye bwa ki ki fè lajan lajan e lajan tonbe moun al ranmase lajan. Donk otorite yo mete dè baliz e dè dè strikti ke se swa jiridik materyèl E pou ou al chèche lajan. E se avèk lajan sa yo, yo pral fè devlopman. Donk, vwala, peyi a ekstrèmeman difisil e m panse ke tip de emisyon sa yo n ap toujou kontinye fè yo pou n gade ki sa moun yo panse e de sa k ap pase nan peyi yo ki sètènman preyokipe anpil moun. E mwen menm, yonn nan bagay mwen t ap gade sèke. dyaspora li preyokipe anpil pa sitiyasyon an. Paske gen anpil moun nan dyaspora k ap rele. Paske jisteman sa se konprann rapidman. Se de moun ki anvi tounen lakay yo men ki pa ka tounen. Se de moun jodi a la ki anvi vini al vizite Sen Michèl. ki pa k al vizite Sen Michèl de Latalay nan okazyon fèt 8 me a, se de moun ki gen lòt fèt ki konn ap fèt ki pa ka vini. Hein? M sonje yon zanmi mwen resamman ki t ap fete, e jiskaprezan se peryòd fèt misye. Ou konprann? Tibs ap fete dabitid li soti an frans lal jakmel men li pat ka ale non pè Ernz ke nap pwofite poun salye misye toujou ap swiv emisyon an donk monchè nou toujou ap fete donk dabitid Fè Ernst sòti an Frans, li vin Ayiti, l al fete lakay li men l pa t kapab non. Li pa t kapab. Se te fèt Jakmèl lakay misye, li pa t ka ale. Donk, sa k ap pase la nan vòt, nan patisipasyon moun yo nan emisyon k pase la, keseswa dyaspora, Ke se swa moun ki Ayiti, de sitwayen kap viv nan peyi a ki viktim de sa kap rive la de kesyon ensekirite ke peyi ap travèse de sitiyasyon sa, enben yo santi yo konsène. Mwen menm sa te etone m, se te yon remak konbyen fondamantal, konbyen enpòtant ke m te fè pou m wè konbyen. Anpil moun nan diaspora rele pou di pou patisipe nan emisyon. Donk, wala, e Prezi Monjan vini, li rive jwenn nou la, donk, nap salye Prezi Monjan, kòman nou ye? Sa va, nou salye tout moun ki branche emisyon an.
Lè gon ti grip kap anmède w. Lè gon ti grip kap anmède w. Peyi a pa bon. Jan peyi a ye la, li pa ka byen. E, bon, e mwen m pa vle di menm bagay yo tout tan. M pa vle fè menm deba yo. E, m panse fòk ke, fòk gen responsablite ki pran. Mwen m te panse moun Kwadèboukè yo, moun Pyetbwa yo t ap fè sa m te konn di moun Matisan ak moun Bisantnè a, moun Lasalin yo fè yo. Moun yo poko janm konprann paske m wè sa rive moun yo olye y al devan Primati a. Kote PM nan ye a? Olye yo ale devan direksyon jeneral polis la, moun yo se sou plas Clessie nan yo ale. E yo voye video ban mwen, m wè moun yo se Mirebalais moun yo debake. Bon.